Piske yon ventèn ofisyèl dwe kite Etazini prese prese. E wi, nouvèl la tonbe. Depi nan Washington, Depatman Deta Ameriken lage gwo kous kouri nan mitan ofisyèl Ayisyen yo. Nan moman an la, se plis ke yon ventèn ofisyèl, e wi, tipa tipa y ap rive sou kowonpi yo, Yap rive sou raketè yo ki nan diplomasi an. Ou pral gen tout detay yo nan bon ti mamit, ou pral sezi tande kisa kap pase nan peyi Etazini ak ofisyèl sila yo. Rete la! Jan m anonse l, Depatman Deta Ameriken nan moman nap pale a la gen yon lis ofisyèl Ayisyen ki sou wout Pou kite etazini, bon e pa kite etazini sèlman non pou yo mete deyò etazini, pa ti koze piti, kounye a pou ki rezon yo pral mete yo deyò, pou ki rezon, ki motif valab ki fè yo pral pouse do yo mete deyò, èske se moun ki enplike nan aktivite gang, èske se moun ki enplike nan aktivite kriminèl, èske se moun ki gen lyen ak bandi, èske yo patisipe. patisipe nan destabilize Ayiti, ebyen mes chers compatriotes, pawòl la pale, e wi, pawòl la pale, n ap gade ansanm avèk mwen la, pò sila, ke Haïti Info Pro li fè, kote yo bay dè detay, sou desizyon ki pran pa bò kote Departeman Deta Ameriken, ki deja alète otorite pa bò isit yo, malpouwont nan lakou peyi Dayiti ki nan tèt KPT a, ki nan tèt peyi an, Kote yo fè yo konnen, ebyen genyen de diplomat e konsil ayisyen, yo envite yo, yo mande yo pou yo kite peyi Etazini. Se de moun pou la plipa ki vyole konvansyon de Vyèn sou relasyon diplomatik yo, se de moun ki yo vyole prensip diplomatik yo, yo rive Etazini, yo. pran rezidans yo, fè reajisteman de stati, moun nan te vini sou baz travay diplomatik, li te genyen yon paspò diplomatik nan men l, ebyen li aplike pou rezidans, genyen ki aplike pou tps, genyen ki natiralize, ki pran sitwayènte ameriken, ebyen yo pa respekte, yo vyole kategorikman Konvansyon de Vyèn nan, yo vyole prensip diplomatik yo. N ap gade ansanm avèk mwen tit atik lan.

Ah Dominique Dupuy tap pale de bagay sa anpil anpil pa gen rotasyon pa gen chanjman ki fèt moun yo la depi 10 ans 15 ans 20 ans yo achte diplomasi an yo achte pòs konsilè lan lajan kontan dè manbre de misyon akredite a lanbasad dayiti a Washington sa se anbasad avèk sèvis konsilè ki sible ki vize yo pa departeman deta ameriken yo fè konnen misyon diplomatik ki akredite nan Anbasad Dayiti nan Washington, o Konsila Dayiti a Miami, Orlando, Atlanta, New York, Chicago, Boston, doivent obligatoirement partir. Autant de faire droit à la décision des États-Unis les concernés seront déclarés

de l'épouse d'un ancien parlementaire du Nord-Ouest, metrès on ansyen minis, madan yon ansyen sekretè jeneral de la primature, ebyen yo sible yo nan dispozisyon sila yo ki pran pa bò kote Depatman Deta ameriken. Nan moman an la Ayiti gen yon total de 261 diplomat ak 300 kontraktyèl ki an pòs aletranje e chak mwa gouvènman ayisyen an dekese 6 milyon dola ameriken pou peye moun sa yo ki deyò peyi a. Se moun ki nan pòs lan depi plis ke dizan, kenzan, anpil nan yo pa gen kalifikatif, se madanm ansyen senatè, se madanm se madanm e pwòch prezidan, pwòch premye minis, se madan sekretè jeneral palè, sekretè jeneral primati, se ti zanmi, se pitit, eksetera, eksetera. Ministè afè etranjè yo mande chanselyè ayisyen an Yo mande gouvènman ayisyen an pran dispozisyon pou raple moun sa yo, sinon y ap mete yo deyò, y ap fouke yo deyò, y ap deklare yo persona non grata, puiske yo pa respekte e yo vyole Konvansyon de Vyèn sou relasyon diplomatik yo, donk ou pa ka vin nan yon peyi, ou vin reprezante peyi w nan yon lòt peyi, epi ou rezide nan peyi a, ou fè ajisteman de stati, ou menm rive pran sitwayènte peyi an, donk di m. Eske se enterè peyi paw la w pral reprezante? Aloske ou gen paspò lòt peyi etranje a nan men w. Donk e Marco Rubio administrasyon Trump la estime se dezòd ayisyen yo ap fè nan diplomasi an nan peyi Etazini ebyen yo mande pou genyen chanjman ki fèt oubyen yap mete anbasadè avèk konsil sa yo deyò prese prese nan peyi Etazini.